Bonjou ou byen bonswa fanmi Daslyfoot mwen espere ke nou fòm gras a Dye jodi a nou pral pale de move nouvèl ki arive fwape Jean Ricner Bellegarde nimewo 10 ayisyen an e nou pral pale de Kiki Ramos ak seleksyon U17 Arjantin nan. E n ap tou pwofite fè yon ti bout analiz sou viktwa grenadye U20 yo kont Kiba. Konsa tou n ap fini sou kesyon sa yo tout fanatik yo ap poze, egzanp, ki kote Ayiti pral resevwa match Lig dè Nasyon yo? Èske se Pòtoriko? ou èske se Sen Domeng? Oubyen èske gen yon lòt plan Federasyon Ayisyèn de Foutbòl ap prepare? Ebyen rete avè m jiska lafen videyo an paske mwen pral bay opinyon pa mwen sou dosye sa. N ap kòmanse ansanm avèk yon move nouvèl ki p ap rete okenn fanatik Grenadye yo byen. Wolves konfime ke Jacquener Bellegarde pran yon blesu nan dèyè janm goch li. E sa vle di Jerikna Bellegarde pa p disponib pandan plizyè semèn. Bò kote pa nou menm fanatik Grenadye yo se yon move nouvèl pou nou paske Bellegarde se yonn nan jwè ki genyen plis eksperyans avèk kalite nan mitan teren an pou Ayiti. Pandansetan nou konnen ke Goby poko prezan. Eske l ap vini nou pa konnen. Jiska prezan, nou pa ka di w non e nou pa ka di w wi. Men, fò m di w senchèman, Federasyon Ayisyèn de Foutbòl sipoze leve pye l pi vit ke posib. Pandansetan ke nan ekip lan, penenpòt jan ou pa ka met Bellegarde sou ban pou nenpòt jwè ke l ta ye a. Sèlman, Nou konte sou 3 mitan teren ki ka bay rezilta pi vit e ki pa ta dwe pran ban lè n ap pran Bellegarde, lè n ap pran Danley e lè n ap pran Dominique Simon. Men konnya la, Bellegarde se li k pote nimewo 10 k ap travay nan mitan teren an pou distribye balon an bay jwè yo Pou atakan yo arive al fè gòl. Alò, m panse ke kou sa a, li pa bon pou nou ditou, ditou. Nou espere ke jwè a li menm, li rekipere sante rapid, paske nou menm nou pral kòmanse atake batay, sitou nan mwa doktòb lan la. Koulye a, an n pale de yon ti jèn Grenadye U-17 ki ap fè moun pale de li de no jou la. Rele Kiki Ramos. Kiki Ramos ki fèt an Ayiti, e grandi an Ajantin, li rantre pou la premyè fwa ak ekip U 17 Ajantin nan pandan yon match preparasyon pou Mondyal U 17 Sa vin fè li vin premye jwè ki fèt an Ayiti epi ki arive ap jwe ansanm avèk seleksyon jèn Ajantin nan. Men fò m di w sensèman, gen anpil fanatik ki tris e gen anpil fanatik ki arive konprann chwa li a. Pou mwen menm, mwen kapab di e nou dwe respekte desizyon penenpòt moun li ye a paske moun nan gen dwa fè chwa. Pou moun ki pa kontan yo, m ap pwofite di nou sa, fòk nou konnen se sistèm fòmasyon Ajantin nan ki devlope jwè. Sa vle di, se pa Ayiti. Jiska prezan, e pa li ki di li pa ka jwe pou Ayiti yon jou, sa ka rive, se lè l gen ventan, sa ka rive se lè l nan vennde, venntwa, vennkat, vennsenk yo l deside jwe pou Ayiti, men. E pou rekonesans tou, mwen konprann chwa, li oblije jwe pou Ajantin. Fok nou admèt sa. Men sa montre tou Ayiti bezwen amelyore pou nou pa kontinye pèdi jèn talan nou yo. Petèt yon jou, Kiki ka toujou chanje desizyon si règ fifa pèmèt sa. Epi tou si li poko arive angaje definitivman nan nivo seleksyon A. Bon, koulye a ann pale de ekip U20. Grenadye nou yo. Ayiti bat Kiba 3 a 2, men jiska prezan gen kèk fanatik ki pa satisfè avèk kantite gòl ke Grenadye yo fè. Konprann sa. Men fòk nou kapab gade reyalite a tou. Paske, ekip la pa t prepare jan li ta dwe prepare a. Epi tou, gen kèk jwè ki konn abitye nan 11 ofisyèl la ki pa t prezan. depi nan premye match la jiska rive nan dezyèm match la. Preparasyon yo te kout anpil, malgre tou sa, yo arive pran 3 pwen an kanmenm, se a felisite. M sonje jan U20 sa a t ap kache dife, bat, se paske tout jwè ki te nan 11 ofisyèl yo te disponib. Men, pandan ke kèk jwè ki nan 11 ofisyèl la vin pa disponib, Dim sa w vle kanmenm, se pap menm bagay lè jwè ki sou ban yo vin ranplase yon jwè ki te toujou titilè kap bay bon sèvis. E fò m di nou, fason ke Ayiti arive fè viktwa sa yè, sa demontre ke Grenadye yo genyen karaktè. Kounye a se antrenè yo avèk federasyon an ki sipoze Kontinye travay pou amelyore nivo ekip la paske nou pa dwe sèlman ap kritike men nou dwe ankouraje yo tou. Kritik la li enpòtan men pafwa li konn dekouraje ekip la lè ou pale twòp bagay ou pat dwe pale. Pa bliye nou tout se lòm, gen sa wap di kòm jounalis oubyen kòm fanatik kap pèmèt ke jwè a vin pèdi konfyans e kap pèmèt ke jwè a vin dezole totalman lèl monte sou teren se pap menm bagay. Se sak fè ke mwen menm mwen pran tout responsabilitem pou ke mwen pa kanpe nan menm bò ansanm avèk tout moun kap pale lèd de Grenadye nou yo oubyen de Federasyon Ayisyèn de Foutbòl san ou pa konn anyen de yo epi ou bezwen fè views ou jis monte kòmanse ap pale lèd de yo. Mwen menm mwen kritike lè pou m kritike e m toujou kritike avèk limit paske pandan w ap kritike a fò w konn sa w pral vin di. Se pa vin ofanse federasyon an, vin ofanse grenadye yo pou panse ke ou pral fè yon bon bagay. Nan. Bon travay la, ou sipoze pale avèk yo avèk respè. Malgre tout sa yo te kapab fè ki pa bon, lè w ap pote kritik yo sipoze pote yo avèk respè. Paske nan plas yo ye a si yo pat gen nivo yo pa tap la. Se vre lè lòm nan fè sak pa bon fò w korije l, men lè w ap korije l la tou gon fason ou ka tou gate sa nèt. Anpil kesyon kap poze ki kote Ayiti pral resevwa match Lig dè Nasyon yo. Se daprè enfòmasyon jounalist Jean Pierre Etienne Federasyon Ayisyèn de Foutbòl ta mete byen lwen opsyon pou li kapab resevwa match li yo an Repiblik Dominikèn. Li fè konnen ke jwè ayisyen yo pa dakò pou yo kapab jwe sou teren sentetik Kiraso a, paske jwè yo estime ke teren an pa bay pi bon kondisyon pou yo kapab devlope jwèt la. Se poutèt sa, federasyon an plis ap reflechi sou Potoriko. Jiskaprezan poko gen okenn konfimasyon ofisyèl. Se sa k fè n ap tann final desizyon Federasyon Ayisyèn de Foutbòl. E sepandan, daprè enfòmasyon ke mwen genyen, genyen kèk klèb ki pa deside vle kite jwè yo vin jwe pou Ayiti nan Lig dè Chanpyon sa a, rezon an senp, klèb yo pa vle sa se paske Ayiti pa gen yon bon teren pou resevwa match yo e klèb yo ap doute. Paske Concacaf vini avèk yon règ E règ sa li vin parèt danje pou Ayiti paske jiskaprezan Ayiti pa ka resevwa okenn match lakay li e sa fè wont anpil si dirijan yo ap tande oubyen ap gade videyo sa mwen menm Daslyfoot mwen di sa fè wont anpil pou Ayiti depi nan mondyal depi nan eliminatwa mondyal 2026 jiska no jou nou pral atake Lig dè nasyon avèk Gold Cup E pa gen okenn dirijan ki fè okenn souke kò pou yo kapab pèmèt ke gen yon bèl estad nan peyi a. E fò m di w senchèman ke dirijan yo, yo menm, nan ka sa a, yo manke anpil sa k rele karaktè. Rezon an senpl, paske se pa tout peyi a ki genyen ensekirite an. Nan nan Nò a la, gen yon pakèt kote ke federasyon an te ka chwazi mete yon bèl estad. Kanpe rapid menm jan ou gade ou wè majistra senkwa kap fè yon bèl travay nan okap la paske si leta peyi a te panse de sa paske okap tou li te ka resevwa yon bèl stad kote ke ayiti tap ka resevwa match li yo. Si ke dirijan yo ta panse depi nan mondyal la, yo te sipoze kòmanse fè yon bèl stad Okap. Men, se pa t sa ki te nan tèt yo. E kounye a, jounen jodi an, Concacaf mete yon règ kote ke fòk ou kapab resevwa match yo, match ou yo lakay ou. Ebyen, kounye a la, e federasyon an li menm nan pete kouri, e kounye a, paske li pa ka resevwa match yo lòt kote ki non Kidonk, se nan dènye opsyon an ki se Potoriko. E sa fè wont anpil si klèb yo pa ta vle kite jwè yo vin jwe paske Ayiti pa gen yon bon kote l ka resevwa match yo, gen teren ki pa bon ditou e jwè yo ki kòmanse ap plenyen paske yo te jwe sou teren Kiraso a deja. Yo menm yo te wè ki mizè yo te pase e ki sa yo te sibi bat kounye a yo menm yo pa vle jwè yo ap revòlte Epi tou klèb yo menm tou yap revolte paske klèb yo pa revolte pou lòt bagay sinon pou paske Ayiti poko gen yon meyè teren pou resevwa match yo. Yo menm yo pa nwi pou kite jwè yo vin jwe. Se pou pwoblèm de teren ki fè ke klèb yo menm yo pa deside kite jwè yo vin jwe men se pa anyen yo gen ansanm avèk sa. Se pa paske klèb yo pa vle kite jwè vin jwe pou Ayiti, men se paske kondisyon yo pa reyini, kondisyon teren an pa pèmèt sa, se sak fè ke klèb yo menm ki ap plenyen sa, menm jan jwè yo menm yo ap plenyen sa. M espere ke Federasyon Ayisyèn de Foutbòl degaje l pou l jere sa nan nenpòt fason ke l kaba, se sak fè ke daprè anpil moun e daprè analiz nou fè dènye opsyon an se. Potoriko li ye. Antouka, sa fè wont anpil, m swete ke dirijan yo menm si yo gon ti kras karaktè, yon ti kras moun ki rete nan yo avèk tout respè m gen pou yo, m ap mande pou yo kapab degaje yo, leve pye yo pou yo kapab fè yon lòt stad Okap Ayisyen pi vit ke posib paske chak jou nou gen anpil grenadye nou yo ti jèn kou gran, ki ap evolye e ki ap pèmèt ke drapo Ayiti flote pi wo nan pi gwo konpetisyon yo, poukisa tou pou dirijan peyi a pa ka pèmèt ke jwè yo menm yo alèz oubyen mwen kapab di pou lemond kapab wè Ayiti posede yon bèl stad tou. Nou kapab, men se volonte k pa gen. Sa fè wont anpil. Fanmi Dastifout se pa sèl mwen ki sipoze fè travay lan, ou menm tou ou gen dwa pou kapab kite opinyon pa w nan kòmantè yo, petèt nou menm nou kapab pèmèt ke dirijan yo pran yon desizyon pi vit ke posib. Daprè nou fanatik yo, èske nou panse Potoriko se pi bon solisyon pou Ayiti kapab resevwa match yo? Oubyen èske nou ta pito yon lòt peyi? Ekri opinyon nou sou Kiki Ramos ansanm avèk Bellegarde. E ki mesaj wap voye bay dirijan peyi Dayiti pou nouvo stad ou byen pou yon bèl stad modèn nan O Kap Ayisyen ka ede n fè travay la tou antravè li kòmantè pa w la. Konsa tou dirijan peyi yo yo kapab plis ankouraje pou kapab fè travay yo kòm sa dwa. Ebyen si nou te renmen analiz mwen yo, si nou te renmen video sa pa bliye pataje l nan tout gwoup whatsapp e facebook, map mande ou menm kap gade video sa tou pou ankouraje mwen ou kapab like video an tou epi Abòne si w pa t ko fè sa ansanm avèk chanèl YouTube Daslyfoot e paj TikTok, paj Facebook. Ou kapab swiv nou sou yo tou jis pou kapab toujou jwenn enfòmasyon nou yo. E paske se vre nou konn pa gen tan poste sou YouTube, dèfwa n poste sou Facebook oubyen se sou TikTok. Men lè konsa lè w abòne avèk tout paj sa yo. W ap jwenn enfòmasyon a nenpòt lè nou pibliye yon enfòmasyon. Mèsi, se te Daslyfoot. Mwen di w mèsi paske w te pran di tan pou w te kapab gade videyo sa a. N ap wè nan yon lòt pwochen videyo. Ke Papa Bondye beni nou.